Bonjou bonswa tout moun sa depan de lè nap gade video sa mwen se Esterlunia Vincent kandidad 002 ki ap patisipe nan konkou explorons la grandans ke Grandes Media òganize mwen pral pale nou de enpak ensekirite a ki fè genyen anpil moun ki ap soti nan lwès peyi a vin enstale nan depatman grandans la. Nan kontèks kriz politik, ekonomi ak ensekirite ki kontinye ap afekte tout peyi a, sitou Pòtoprens an patikilye depi plizyè lane, anpil moun ap chache refij nan lòt rejyon, pou m presize nan Grandans. Migrasyon sa a ki se souvan yon strateji de siviv pou moun ki plis touche yo. Grandans kòm yon depatman ki tradisyonèlman izole ap fè fas ak yon mouvman de surpopulasyon ki akselere e ki gen efè sou planifikasyon dirèk teritoryal, sou sèvis piblik ak anviwònman. Nan sans sa, li enpòtan pou nou analize enpak migrasyon an sou Grandans alèd yon matris ki se matris SWOT. Matris SWOT pral pèmèt nou konnen nan kisa. Ensekirite a fasilite nou nou menm nan Grandans ak nan ki sa li bay difikilte tou. Donk, pou nou kòmanse, n ap gade fòs ke ensekirite a voye pou nou nan Grandans. Kòm fòs, nou gen yon bann moun ki te avèk konesans, eksperyans, ki t ap viv nan lwès peyi a ki vin pa kapab viv ankò, yo oblije vini nan Grandans. Donk, la a nou gen yon bann nouvo konesans nan depatman an. Dezyèm pwen, nou genyen ekonomi Grandans lan ki ogmante paske genyen bagay ke migran yo gen bezwen nan Grandans nou pat genyen l. Donk, nou oblije ap kreye lòt biznis pou migran yo kapab jwenn sèvis ke yo gen bezwen. Twazyèm pwen, moun nan Grandans ap fè rezotaj avèk de moun ki tap viv nan lwès peyi a ke yo pat konnen yo pat abitye ansanm avèk yo donk yap fè rezotaj pou konnen youn ap aprann de lòt moun nan grandans ap aprann de moun ki soti nan lwès yo e moun ki soti nan lwès yo ap aprann de moun ki tap viv nan grandans deja. Kòm feblès, nou gen enfrastrikti lokal yo ki pat pare pou yo resevwa tout kantite moun sa yo tankou lopital, dlo, wout, elatriye. Aksè ak resous lokal yo vin limite paske òf la diminye e demand lan ogmante. Ris pou dezòd nan devlopman vil la. Gen moun ki ap bati san planifikasyon. Gen kote ki pa t fèt pou konstriksyon e moun nan yo san planifye yo chwazi konstwi la paske yo pa t konnen ke t ap gen yon lè yo t ap vin viv nan Grandans. Katriyèm pwen, mank de kapasite administrasyon lokal la pou jere kantite moun k ap viv sou teritwa a. Yo vin pèdi kontwòl kantite moun ki vin genyen nan Grandans. Kòm opòtinite nou genyen, Gen de zòn avan ki pa t prèske gen moun ki te ret ladan l, e kounye a la, moun ki vin vini nan Grandans yo vin al abite nan zòn sa yo ki pa t prèske gen moun nan. Dezyèm pwen kòm opòtinite, genyen moun ki te soti nan Lwès avèk tout eksperyans, tout konpetans yo, yo vin ap entegre yo nan òganizasyon zòn kote y ap viv la. Yo vin ap patisipe nan aksyon kominotè nan zòn kote y ap viv la. Katriyèm pwen nan matris wot la se menas. Menas ki vin genyen sou depatman Grandans lan se ogmantasyon risk anviwònmantal yo, se deforestasyon, genyen plis fatra nan lari a e genyen presyon sou dlo yo tou. Vin gen kriz lojman paske pri yo vin ogmante donk gen moun ki pa an mezi pou yo vin lwe oubyen achte kay pou yo rete. Vin gen ensekirite ak pwoblèm kowabitasyon. Tout sa yo fè ke fòmasyon bidonvil la ap fèt pasi pala nan depatman Grandans lan. Mèsi a ou menm ki tap gade video sa, pa bliye kòmante pou mwen 0 0 2 e like video a, patajel, si w potko abone, abone avèk chanèl la. Mèsi.